M ap di mèsi a chak granmoun ki te ekri m patikilyèman pou te poze m kesyon ke Annik kisa w genyen piske nou pa janm wè w, nou pa janm tande w, ou pa pote konsèy pou nou, tou sa. E m ap di nou mèsi anpil poutèt nou te pote kolaborasyon nou jan nou te kapab anvè mwen menm ki pa t janm fè videyo.

An pasan, nou konnen Annie pap moute, Annie pap lage yon videyo san pa pote yon kichòy pou nou. Kisa m pote pou nou jodi a, se yon grenn konsèy. Yon grenn konsèy mwen pote pou nou. E se kisa? E se... Pa janm pran yon desizyon definitiv pou yon okazyon tanporè. Pa kite yon sitiyasyon tanporè fè w pran yon desizyon definitif. Si w kite malè sa rive w, w ap soufri pandan tout lavi w. Petèt yon seri de moun ki vin nan vi w, se pase vin pase yon tan. Ok, li pa vin pou l rete. E li menm li gen nan tèt li konbyen tan l ap fè. Pou konbyen tan l la? Men malerezman li menm ki pa janm konnen. Moun sa, li mache ak tout kran li. Moun mwen te la, l ap fè w kwè nan li, l ap fè bèl pawòl, l ap fè bèl pwomès. E ou te gen moun pa w la, moun ki te la pou ou a, moun ki te kapab konprann ou, ki te gen foli avè w la. W al kraze relasyon w avèk moun sa. Ou kite relasyon an pou tèt moun sa ki vin nan vi w, k ap ba w pakèt bèl pawòl, fè w bèl pwomès. ou kraze relasyon. Ou tèlman kraze relasyon ou arive pran yon desizyon definitivman. Tadiske moun sa li menm li pat vin nan vi w pou l te rete. Aprann sa, gen yon seri de moun ki vin nan vi w, se ou lib li vin ba ou. Ok, se ou lib l ap ba ou. Sof ke sa pou mete an aplikasyon, lè w jwenn yon ka konsa, lè yon moun pran w, li ba w ou lib li lage w nan wout. Pa janm fè bak vye gad dèyè. Fikse vè devan. Mete tèt ou dwat, pa vye gade dèyè. Petèt si w vye gade dèyè, w ap tounen bak, tout plan w, tout rèv yo ap tonbe nan dlo. Men si w kontinye, wa rive kote w te vle rive a. Menm lè, ou te gen dwa espere ke moun sa a ki t ap ba w, ki te kenbe men ansanm avè w la, ou te panse ke se yon kote li te vle rive avè w, li pa vle, li pa rive, men l lague w nan wout. E se si gon seri de moun ki lage w nan wout, ki abandone w, ki kite w, se yon byen moun sa fè pou w, moun nan pa konn ki sa l fè pou w. E gen yon seri de moun tou ki mete w nan wout, lè l panse l kite w nan wout la, li panse w ap vin pi mal, e l vin tande kòman w ap fè pwogrè. Men fòk konn sa w ap fè, fòk ou panse a tèt. Fòk ou pa nenpòtreki. Ok? Se ti konsèy sa m te pote pou nou. M te ka pale plis men, m pa kapab paske m pa M poko anfòm pou m ap pale twòp bagay. M gen anpil videyo pou nou. M gen anpil konsèy pou nou. Men, se pa pou jodi a. M ap kite nou a ti grenn bagay sa. A grenn pawòl sa pou nou kapab e reprann nou. Lè nou nan sitiyasyon, lè nou ap viv ansanm avèk yon moun, pa kite nenpòt ti krik ti krak fè nou pran desizyon tanporè. Ok? Si nou te renmen grenn pawòl la. Pataje videyo a, like li, kite yon kòmantè pou mwen. Mèsi a chak granmoun ki pral gade l, mèsi a chak granmoun ki pral pataje l, mèsi a chak granmoun ki pral kite yon kòmantè pou mwen. Pa bliye ke Annie renmen nou anpil. Je vous aime mes amours.